Bonswa tout fanatik kòman nou ye jodi an se yon gran jou janm te pwomèt nou yè se te dimanch 9 jiyè 2023 mwen te pwomèt nou ke mwen tap fè yon brèv analiz sou kesyon mach sa ke pastè Gregory Toussaint misye te Inisye nan 58 peyi si m pa twonpe pou ke nou kapab di mond lan osinon bay mond lan yon alerte pou n di yo ke li lè li tan pou ke Ayiti li menm li rale yon souf ebyen nan mizè ke peyi a li menm l ap andire depi ebyen dè dizèn dane. Non pa m se Kizé Meyvel, mwen se yon jèn ayisyen ki toujou ap swiv aktyalite peyi a sitou an Ayiti. Sitiyasyon an konplike anpil, anpil, anpil. Mwen se yon moun ki toujou. ap panse e m toujou ap mande Bondye kilè Ayiti ap sòti nan sa l ye la osinon kiyès ki mete Ayiti nan sitiyasyon deplorab ke ebyen pèp ayisyen an l ap pase l ap ebyen tribile depi dè dizèn dane. M ap fè yon ti brèv, m ap pale yo enpe. Kiyès ki pastè Gregory? Nou pa konn anpil detay konprann men la sèl choz pastè Gregory nou konnen se yon jèn gason misye fèt an Ayiti misye sòti nan yon rejyon ki rele kawfou ok tout moun konnen ebyen nan sid kapital Ayiti ki se pòtoprens se la misye fèt epi misye te gen chans pou l te kite ann Ayiti pou l t al viv aletranje, dan Lèzetazini Damerik. E la misye pral evolye, misye pral fè etid inivèsitè jouskaske misye pral remèt lavi l bay Bondye. Misye pral devni yon gran pastè pami lè gran pastè de lepòk. E konsa, misye ap suiv chimen. ebyen siksè li misye ap swiv karyè ebyen evanjelik li nou konnen ke bagay yo pa osi fasil jan anpil moun konnen menm jan ke anpil ayisyen ane pase pastè Gregory misye te rive ebyen konsakre kòm bishop anpil moun te fè sa fè anpil pale anpil te gen anpil tolik fèt ok sa pa anpeche ke jouk Jounen jodi a, Pastè Gregory se yonn nan nèg ki gen anpil, anpil, anpil popilarite sitou dan le mond ebyen evanjelik. Kòman n ka pale de Ayiti? Ayiti se yon gwoup nwa dapre listwa ki vièn de Lafrik. Ebyen, lè Fransè yo te konn al achte nwa sa yo avèk pri ba pou ke yo mennen nwa sa yo an Amerik. Ebyen, lè Fransè sa yo y al achte nwa sa yo, yo achte nan divès rejyon. Ann di ke se, ann pran egzanp ann Ayiti, yon nèg k ap achte radyo, ann di vye kabann, ann di vye kabann, vye matla chire l ap achte. L ap achte nan divès rejyon. Li pase Gonayiv, li pran enpe, li pase Lestè, li pran enpe, li pase Senmak, li fon melanj. Ok? Ebyen, pèp sa a nou wè jounen jodi an ki rele Ayisyen an, Ebyen se yon melanj de pèp afriken ke lè fransè yo te al achte ebyen an afrik pou ke yo te mennen an amerik pou vin travay di ebyen nan chan kann yo menm yo te posede ebyen nan rejyon sa yo. Map di nou sa trè byen, il ya il ya dè dè afriken ki vyèn è è è è è de la Gine, il ya il ya dè afriken ki vyèn osi è è è è è è di di Senegal ok è byen gen anpil lòt kote gen è è Mali gen anpil lòt kote gen Boukina gen anpil lòt kote ke ayisyen sa yo è byen fransè yo tap mache rasanble yo sanble yo i al vann yo vwala pèp sa Enben yon moman, Bondye pral fè nou gras, li pral ba nou yon Desalin. Desalin sa a akonpanye avèk yon bann lòt, enben, nwa ki te gen volonte, epi misye te deside pou ke li te fòme, enben, yon nasyon. Desalin sa a te deside pou ke li te fòme yon nasyon. Desalin sa a, li te wè sa k ap pase, kòman y ap maltrete nwa, kòman y ap krache nan figi nwa, kòman y ap koupe tèt nwa, kòman y ap fè fanm nwa nou yo avòte san rezon. Ebyen Desalin li te pran desten l an men pou l te di ke, pou l te di. A pati de jodi an, mwen vle lite pou ke nou gen yon nasyon, menm jan Franse yo menm, yo gen yon nasyon, menm jan les Ameriken yo gen yon nasyon, menm jan Kanadyen yo gen yon nasyon, menm jan les Russes ont une nation, ebyen nou menm osi nou devons lutter pour avoir une nation. E se konsa, Desalin, li ta pral gwoupe avèk yon bann lòt, ebyen, nwa ki te gen volonte, se konsa, ebyen, pèp sa a, ebyen, li pran nesans an 1804, apre gran batay ki te fèt, ebyen, nou te pwoklame an 1804 ke Ayiti, li se yon peyi, li se yon nasyon, tankou. tout lòt nasyon. Koulye a n ap vin di w ke poukisa se Grégory ki pran inisyativ sa a? Ò, Grégory ap viv a leksteryè di peyi. Prete m atansyon, nou rive nan yon kafou kote ke anpil moun, anpil moun sèjousi di ke nou te pran endepandans nou ak san kochon, Se ke nou sipoze retounen nan rasin nou pou ke nou kapab valorize le vodou. E lè n gade avèk analiz ke n fè, sitiyasyon peyi a tèlman dejenere, an n di ke 50 pousan di pèp ayisyen a akize le vodou kòm yon gwoup, Ki kraze peyi a. Yon gwoup ki mete peyi a kote l ye a. Yon lòt 50 pousan moun di ke se pwotestan ki mete peyi a kote l ye a paske yo vin vann nou yon Jezi blan, yo vin vann nou yon Bondye blan. Sèl sa map di yo, map fè ti brèf rapèl sa yo. Si Dye pat egziste, ou ka imajine w kòman sa tap ye? Si Dye pat egziste, alèkile pat gen levanjil ankò. Si Dye pat egziste nèg yo te boule tout legliz nan mond lan deja. Se paske Dye egziste e legliz li fòkbe, li te fonde pa Kris. Legliz pa pou lèzòm. Legliz pa pou lòm vin banboche, vin fè lòbèy, vin keyi lajan. Legri, legliz, legliz, ebyen, li se, li se pwojè Bondye ki akonpli par Jezi Kris, notre Sovè.

Ok si vodou a dat lap danse li pa janm bay peyi a yon chans olye de sa se pwen yo bay moun pou moun al touye moun olye de sa vodou a sal fè li montre moun al retire mò nan simityè si vodou a tann dat li la olye li ta ede nou envante de choz. Yo di an Ayiti nou gen tout kalite min, nou gen min lò, nou gen min gaz, nou gen min sesi, nou gen min sela, nou gen boksik. Men poukisa le vodou li pa ba n kapasite pou ke nou transfòme sè zeleman an pwodui nesesite? Ok. Ebyen. Lesansyèl, si pèp ayisyen konsyantize l, si pèp ayisyen konsyantize l, yo rejte un peu le vodou, ou totalman le vodou, y anbrase levanjil, ou anbrase la prezans de Dye kòm èd, kòm soutyen, enben, Sa kap ede Sa kapab ede Ayiti soti nan chimen mal ke l ap mache a. Sa ka ede Ayiti soti nan sitiyasyon difisil sa a ke l ap pase a. Ou ka imajine w, yon peyi san prezidan, yon peyi san paleman, Yon peyi kote ke moun nan sòti, l ap doute de rantre l, yon peyi moun nan manje jodi l pa konn sa l pral manje demen, yon peyi moun nan gen diplòm li pa ka travay, yon peyi moun nan ap mache li santi l san sekirite, yon peyi menm lapolis bezwen sekirite. Or, travay lapolis se bay popilasyon an sekirite. Pastè Gregory Toussaint, misye te pran inisyativ sa. Gen moun k ap panse pou di, èske inisyativ pastè Gregory a, li genyen ladan l? Ann di ke yon aspè politik, m pap di non m pap di wi paske zafè lòm se mistè. Ou ka toujou wè jounen jodi an sa kap fèt lan se yon kesyon de politik ki melanje avèk espirityèl ok. Nou pa janm konnen tou Grégory se yon ayisyen li ye, se yon sitwayen ayisyen. de Mesye Jevel ka toujou bezwen kandida a la prezidans, li ka toujou bezwen kandida o Sena, li ka toujou bezwen vin envesti nan peyi a nan fòm pa l, paske l son sitwayen, l gen tout dwa tankou tout moun. Ok se sak fè gen moun mwen tande kap kritike di ah pastè Gregory se ti rès peyi a l bezwen vann avèk ameriken m pap di wi m pap di non ok men pitit pitit nou yo pitit nou yo de mesye ve yap sonje menm si pastè Gregory pata la gen yon ayisyen ki te pran inisyativ e avèk jezi Avèk lèd di Sentespri, inisyativ la li te pran e pwojè a li te reyalize. Mach la fèt, malgre n konnen Repiblik Dominikèn li kanpe an kwa, paske li pa renmen sa k ap fèt la. E se moman tou m ap voun mesaj trè enpòtan pour les Haïtiens, pou m di nou, il faut que les Haïtiens, Nou kapab gen kapasite pou detekte no vrè zènmi. Se pa pou dat y ap di n kiyès ki vrè zènmi nou. Kiyès ki vrè lènmi nou y ap di nou sa nou pa janm vle kwè. Tandans nou. Sa yo met nan tèt nou. Se ke se nan peyi moun nou ka plis alèz. E le vrè paradi dè Ayisyen, m ap redi l nan videyo sa, li rele Ayiti. Pa gen kote yon Ayisyen ka viv byen. Ou mèt te sitizen, ou mèt te milyonè, ou mèt te sa w te ye a. Ou mèt te gen 5, 6, 7, 8 apatman. Ozetazini, ou se Ayisyen, si sa pase mal, y ap pinpe w tounen w lakay ou. Se nò w ye. Yo fòk a don w papye. Si w byen mache avè l, sa prale. Si w pa byen mache tou, si w mache kwochi, y ap pran nan men w. Y ap pran nan men w e y ap voye w nan peyi yo. Se sa k fè, m ap bay yon ti mesaj pou tout moun k ap fè zak malonèt nan peyi a. Oke? Nou toujou di pa gen moun ki pafè. Men si n ap gade konpòteman anpil moun parapò avèk yon bann lòt, nou wè gen moun ki diferan. E yon pèp san larezon. Se yon pèp ki pa prale okenn kote. Premyeman, ou wè sa nèg yo fè? Yo bat yo kraze edikasyon. Yon peyi san edikasyon pa gon pa. Ou vin tande moun ap pale w de timoun 2000, ou tande lòt la di w, konprann, se zafè fi a fi, gason a gason, bagay ke Dye li menm li pa aksepte. Yo vann nou tout sa yo. Konprann? Nan tan lontan pat gen sa, kiyès ki vann nou sa yo? Lèzetazini, Lafrans, Lekanada. Yap vin legalize pou nou pou yo di wi gason ka marye a gason, fi ka marye a fi. Se sa ke yo fè. Lòt bagay ke n di, èske mach sa a ke pastè Gregory reyalize yè 9, setyèm mwa 2023, li genyen yon aspè sosyal. Wi li gen yon aspè sosyal. Sa k fè m di l gen yon aspè sosyal? Paske nan chak peyi ke mach sa a li te rive reyalize, ebyen mwen konprann ke pèp peyi sa a, Li dekouvri yon bagay nan nou. Ke nou menm pèp ayisyen, nous sommes un peuple uni. Ok? Nou uni dèfra nan lòt peyi. An di, Sur lè tèr etranjèr nou toujou ini menm sou ti bout tè pa nou an tou Dye te fè n gras ke mach sa a te reyalize menm si bagay yo te difisil moun pòtoprens yo te pran wout lan moun gonayiv te met tèt ansanm legliz yo te ale ansanm mach la te reyalize. Lòt nasyon sa yo ki wè sa k ap fèt la yo di, Ooo! Yo di Ayisyen pa konn viv ak Ayisyen, gade kòman pèp Ayisyen ini yo pou yo fè yon mach nan Nouyòk, gade kòman pèp Ayisyen ini yo pou yo fè yon mach nan Lèzetazini Damerik. Nan tout 52 eta a, tou lè Ayisyen yo mobilize pou ke yo reyalize mach sa a. Ayisyen ki Bahamas, Ayisyen ki Kanada, menm benyen yo, y ap kontwole pou yo di kèt mesye. Yo di sosyete ayisyen an pa konn ini. Gade kòman pèp la, y ap chante, y ap bat bravo, y ap mande sekirite, y ap mande lapè, y ap mande viktwa pou Ayiti, y ap mande delivrans pou Ayiti. Sela sinifi kèlke choz. Sosyalman sa a li sinifi yon pakèt bagay. Bravo Pastè Gregory. Ebyen aspè relijyez, ann di aspè relijyez, se ke tout legliz te anbrase ide a e malgre gen de moun ki t ap eseye boykote pwojè sa a, Epi legliz te anbrase l. Se sa k fè m ap di w, Ayiti se pou Ayisyen l ye. Gen anpil moun ki toujou met nan tèt yo, se blan k ap vin retire Ayiti nan sa l ye a. Dezole. Mwen vrèman, vrèman regrèt sa pou nou. An bon kreyòl. Le pwoblèm d'Ayiti, li dwe rezoud par les Haïtiens. Paske lè n ap eseye idantifye. Ènmi nou yo, si n ap gade Lèzetazini Damerik ki tou prè nou an, ki di li se zanmi nou, or, konbyen tan Ayiti gen l ap plonje nan salte, konbyen tan Ayiti gen l ap plonje nan ensekirite, konbyen tan Ayiti gen l ap plonje dans le désastre politik, ekonomik, financier. E sosyal osi. Yo la yo pa di anyen detanzantan w tande y ap fè reynyon pou yo voye moun. Y ap voye sòlda poukisa pou vin piye sa nou genyen. M ap pwofite di nou Ayisyen louvri zye nou. Louvri zye nou. Blofè sa yo pa vle nou avanse louvri zye n. Se nou pou met tèt ansanm poun rezoud pwoblèm Ayiti car le peyi. Est a nou. Paske lè nou divize mwen gen entansyon sa lè nou divize paske. Blan an pa ta renmen nou gwoupe nou. Depi lè Ayisyen fin fè batay ki rele batay de Vètyè sa a, nèg sa yo pa vle wè nou. Moun sa yo pa vle wè nou. Men dèfwa rèv nou. Si nou pa viv sou ti bout tè ameriken, kanadyen, lafrans lan, yo pap rele nou moun. Olye n ta gwoupe nou pou n ta travay, pou n ta fon bagay, reyalize yon bagay, apre mach sa a ke pastè Gregory reyalize, m panse se yon opòtinite pou tout moun ta pran konsyans pou yo ta di ke. Nou genyen de vrè ayisyen toujou. Mwen vin di nou ke mach la sou le plan sosyal, politik, relijyez, li gen bon kote pa l. Se ap yon opòtinite pou ke ayisyen ta panse Si nou ini nou poun fè mach sa a, nou te ini nou poun te pote yon bwa k rele kitanago. Ok. Nou pase, nou soti lèziwa ak yon bwa kitanago nan do n, nou pase l de men an men, pase Gonayiv jouskaske n rive wanament. Yo fè nou pote bwa sa a, nou pa konn poukisa, men se youn nan bagay ki montre ke Ayisyen nou kapab, e se pou sa nèg yo pa vle wè nou, se pou sa lè blan yo pa vle wè nou, se pou sa lè blan yo ta renmen n dezini, paske lè nou dezini se la a yo menm yo pran fòs. Lè nou dezini se la a. Lè Franse yo reprann fòs yo, ou pa wè jounen jodi a les Afriken ont antre de rejte la Frans. Pou ki sa les Ayisyen nou pa ka pran fòs nou ak kouraj nou pou n di wi nou kapab, nou n'avons pas besoin les Etats-Unis pou vin rantre bouch li nan zafè nou pou mete Pwòp konstitisyon pa nou pou ke peyi a li rale yon souf jou nou jwenn yon Ayisyen konsekan. Yon Ayisyen k renmen Ayiti tout bon. Janm anpil moun ap di l tankou komisè Miskaden n ap konprann valè peyi Dayiti l genyen. Y ap chache mwayen pou yo divize nou. Ouvè pòt tout kote ba nou pou n rantre. Wi. Pou n vwayaje, pou n kite peyi n, pou n al viv nan peyi yo. Ou konn poukisa? Paske lè nou fin ale, y ap vin rantre pou yo vin vòlè tè nou yo, pou yo vin vyole pitit nou yo. Pou yo vin maltrete ti fanmi nou yo. Ayisyen k dwe chanje Ayiti. Gon grenn bagay nou manke ki rele konsyans. Wè lè pèp sa gen konsyans ebyen na va konprann reyèlman ke Dye il a un plan pour nous. Dye a un plan pou lèzayisyen. Men jouska dat. Nou prefere rete nan inyorans, nou prefere rete nan fènwa paske nou pa gen kapasite pou ke nou fè sa k rele diferans antre le byen e le mal. Nou pa gen kapasite pou n fè diferans antre ènmi e zanmi. Gade Repiblik Dominikèn ki tou pre nou an e n ap mande tèt nou kisa n fè yo? Kisa n fè yo? Kisa n vòlè pou yo? Dayè, dayè, endepandans sa a ki pèmèt Repiblik Dominikèn jodi an li egziste, se tè t yn revolisyon ayisyèn, se tè t yn revolisyon dè nwa, y avè dè milat osi. Men, pousantaj ki te genyen li te minim. Batay la se nan do n li te repoze. Se nou ki te sanse fè batay la a 90 pousan. Jounen jodi an, nou lib, nou rann yo lib tou. Men yo tounen pèsekisyon pou nou, paske yo konnen si nou ini nou, nou ka fè anpil bagay. Yo konnen jou ke nou antann nou, nou ka reyalize anpil bagay. Yo konnen jou ke Ayisyen li mete tèt li ansanm ak Ayisyen parèy li, ak frè li, nou ka reyalize anpil bèl bagay. Enben se. Pou sète rezon, nèg yo, y ap chache mwayen pou yo simen, y ap chache mwayen pou yo simen poud, alelouya, nan kafe nou. Y ap chache mwayen. Pou yo simen la divizyon nan mitan nou, pou yo fè nou divize, pou yo fè nou rayi pwòp tè nou. M ap di w sa Ayisyen, li lè li tan pou w retounen nan rasin ou. Kèlkeswa kote w ap viv, Ozetazini, Kanada, Lafrans, Brezil, Chili, Repiblik Dominikèn, menm si w ap viv sou ti bout tè sa a Desalin mouri kite pou nou an, M ap di w retounen nan rasin. Lè m di w retounen, aprann kote w sòti. Kiyès ki te konn al achte nwa pou yo te mennen nou al vann ann Amerik? Se son lè blan. Se son lè franse. Li lè li tan pou nou gade yo nan zye, pou nou di yo wi nou konn istwa nou. Li lè li tan pou n gade lè ameriken nan zye pou n di wi, nou konnen yo pa renmen nou, nou konn se nwa nou ye, menm si n douko, n ap vin wouj, men san k ap koule nan venn nou an se, se san nwa li ye. Wi, lè nou yonn renmen lòt, lemond va wè enpòtans nou. Lè yon kòmanse, lè nou yonn kòmanse anbrase lòt, Na va wè ki valè bèl mèvèy, ki valè bèl opòtinite nou te kite pase. Lè nou yonn a kenbe men lòt pou travèse rivyè sa, na va konprann ke se Ayisyen ki mèt Ayiti. Mwen remèsye nou. Yon gwo bravo pou inisyativ sa a ki reyalize, Pasteur Gregory Toussaint. Ke Bondye kontinye beni w. Ke Bondye kontinye pwoteje w. M pa konn plan w pou Ayiti. M pa konn plan Bondye pou Ayiti tou atravè ou menm. Men la sèl choz. Si m pa ka di byen, m pa ka di mal osi. Ke gen anpil moun ki jije, gen anpil moun ki pale mal, gen anpil moun ki kondane, gen anpil moun ki di w pa sa, ou pa sesi, ou pa sela. Men mwen menm, mwen pa Dye pou m jije paske Labib di nou pa jije pèsòn. Se Dye ki gen Ebyen pouvwa pou jije ebyen le mond. Se te yon gran plèzi pou m te pase ti tan sa avèk nou. Ankò yn fwa m ap salye nou, m ap di nou byenvini sou chanèl sa. Tonton Degode komedyen pèp la, yon jèn ayisyen, yon jèn predikatè evanjelik, yon jèn atis k ap evolye. Nou renmen tout ayisyen, nou ta renmen tout ayisyen gen posiblite pou yo retounen lakay yo. pou y al vizite fanmi yo, kote yo te ne a, lakou lakay yo, ti zanmi yo, ti kouzin, ti neve, ti nyès. Sa di anpil. Dèfwa n pèdi yon moun nan fanmi an, menm nan fineray li nou pa ka ale. Poukisa? Paske bandi okipe peyi a. N ap di mesye yo, depoze zam, ini nou mesye, pran konsyans, nou ka fon Ayiti. Gen anpil nan nou, si n tounen etidye, nou ka devni avoka. Gen anpil nan nou, si n retounen sou ban lekòl, nou ka devni kichòy. Li pa janm twò ta pou byen fè, mesye. Konsyans nou Ayiti ap tann. E lè nou repanti, lè nou konvèti tout bon vre, Dye, l ap fè sa l gen pou l fè a pou Ayiti.

Abòne ak chanèl sa a ki se Tonton Degode komedyen pèp la yon jèn komedyen men jodia nou pa ebyen makiye nou jis pote yon video ebyen trè trè enpòtan pou ou konsènan sak te reyalize yè ebyen 9 ebyen septyèm mwa 2023 chapo ba pou ou Bondye paske w gran anyen pa enposib ann kontinye priye pou Ayiti moun ki kwè Ebyen nan nouvèl Ayiti sa a Bondye beni nou rete konekte avèk nou e wap jwenn nou tou sou paj levanjil se dezi m nan ebyen wap jwenn plizyè videyo komedi ebyen anpil lòt bagay wap jwenn konsèy wap jwenn tout bagay toujou swiv nou toujou ankouraje nou e konsa m kwè nap fè wout la ansanm pa bliye nou tout se ayisyen menm 1804 lan li te fèt pou mwen menm li te fèt pou ou. Li te fèt pou Pastè Gregory, li te fèt pou tout Ayisyen an jeneral. Bondye beni nou. Anpil respè pou nou Ayisyen, mwen renmen nou anpil partou kote nou ye, toujou kenbe dinite nou. Mèsi anpil.